Ou mèt wèm legliz nan map veye tout bagay premye moun map veye pastè damas map veye amen epi ou di amen menm sa vle di lè wap priye ou dwe entèlijan lapè Bondye avèw mariw renmen pèmanant se pou mèt pèmanant la femme a été créée pour la gloire de l'homme se mwen k pou di w sa. Se pa peche l ye si ou met pèmanant mari ou renmen pèmanant se pou met pèmanant pou fè mari w plezi se pa yon peche l ye lapè Bondye avèw medam yo pa vin di pèmanant se peche epi lè w pèdi mari w kounye w pral vin kriye nan pye pastè a se pou mete ti pèmanant ou nan tèt ou mari w renmen fanm ki fè sousi fè sousi w. Ma ou renmen lè w met pantalon sou ou, met pantalon sou ou. Men pa vin legliz la avè l. A ok, lè w t ap di amèn nan, ou panse m t ap rale? Wi. Ma ou renmen ti bagay seksi, lè w ap soti a ma ou met ou seksi. Si w ta imajine yon jou ou wè pastè madan pastè Damas nan lari ak pastè Damas trè sexy mete ti pantalon m sou mwen epi m ap epi m fon ti mache devan pou l gade pou l gade pase l renmen sa lapè Bondye avè w evre e lapriyè sèlman k kenbe gason anben kontinye priye pou wè si e lapriyè sèlman kap kenbe gason amen. Pase legliz, nou pa dwe twò twò twò spirityèl. Pase nou fèm fè twòp kòve nan levanjil. Tout bagay dwe ekilib. Yon jèn fi, banm di nou yon lòt bagay, yon jèn fi depi w abiye endesan se vakabon k ap mache dèyè w. Tande sa m di an. Gason renmen lè madanm yo rezève. Gen yon diferans tou pa ka fèt ant bèl e moun ki dekole. Mwen ka abiye trè bèl, m ka pa met bijou, men m vrèman bèl. Mwen ta met yon pantalon, men pantalon m byen chita sou mwen, vant mwen dèyè m pa deyò, lapè Bondye avè w. E se sa nou pa ka fè. Lè ou yon ti jèn fi, depi w poko marye, ou pa dwe kite dèyè w sot deyò. Po vant ou pa dwe deyò, tete w pa dwe deyò. Se sel vakabon kap filo pa gon moun de byen kap filo se lè w fin renmen ak nèg lan epi kounya tanzantan w ba nèg la yon ti jòf epi yon lè lap vin lakay w met yon ti pantalon epi l gade yon lè m sonje pastè Damas pou la premyè fwa paske l wè son moun serye m ye serye yon ti sè levanjil ki sen Epi yon lè menm pral nan yon plaj, pran yon chapo mete, mete yon bout pantalon ra. Mezanmi frè a di, kilè nap marye menm? Ou pa janm Se nan jounen an, premye jou li mande m maryaj, m di ou poko konnen, gade map tèlman fè w mache, se pou w al marye lè w pa panse. Li rele manman, li rele matant, li rele frè, li rele sè, li di woy m bezwen marye, m bezwen marye, mezanmi ede m non, ou konnen m p ap travay, bagay yo di men m bezwen marye m avèk tifi an, tifi an bèl m pa vle pèdi l. Ou pa ka marye, ou pa ka yon nèg pou nèg lan pa santi w endispansab pou li. Ou toujou sal. Fig ou toujou plen grès. Ebyen Bondye avè w, ou pap mete yon ti bagay nan tèt ou, ou pap mete yon ti, ou pap mete yon ti pwen nan, nan, oh tout bagay se peche, ou pap mete pafen, ou pap benyen, ou pap savonnen anba bwa w, lapè Bondye avè w. Ou pap mete deyodoran, lapè Bondye avè w. Lè yon ti jèn fi fin benyen, ou siye kò w, tout sa w konnen an ou siye yo. Ou konn epa parfum w mete non derodoran w pase pito pa met parfum met derodoran si gon bagay pou jere kòm fanm jere bouch ou jere anba bwa w gade de mesye yo se pye yo pou yo jere mwen menm depi m renmen avè w cheri m nan map pase w tès sa. M ap pase, m ap pase otès pye a, m ap di, fon ti retire tenis lan pou yo, fon ti lonje pou yo, pou yo pa cho. Epi on jèn fi, depi ou renmen on jèn gason, sa se dènye pawòl granmoun matant mwen te montre m li m ap di w li. Wè m ap lage l jan l te di m nan. Depi ou renmen on gason, ou te ansanm avè l, nou de an te ansanm avè l. Depi ou wè l ap sot lakay ou, 2 men l pa lan pòch li manke on bagay. Oh yo pa konprann sa m di an. Nou te chita ansanm nap pale epi si nèg la renmen w li pa ka pa kanpe men kòm lè lap kanpe a li pap vle w konnen se pou l soti 2 men nan pòch. Aah nou pa nou patko konprann kreyòl mwen nou patko konprann kreyòl mwen epi mwen menm toutan m avèk pastè epi n ap pale bay ti blag fon ti bo bo figi ou konnen lè w fèk renmen w pa prale fò epi gon lè menm son ti bo nan bouch epi matant mwen di vin m pale w E ou konnen ti gason sa ou avèl la m renmenl anpil paske premye moun Bondye te moutre se matant mwen anvanm l banm pastè Damas li moutre matant mwen ki son sèvant de Dye li di ou konnen ou pa ka al nan goute paske se kretyèn ou ye gen moun se goute al goute men ou menm m pa voye w al goute paske si w goute l pap bon pou ou depi w goute ou pap mande rete kounye a ou konn sa l di m li di m swiv Damas lè l vin lakay lè l fin pale avè w pa gen moun la kijan l prale. M di, m pa konprann manmi. Li di, wi paske gason an gon bagay ki pa, depi l ansanm avè w gon bagay k ap mache. Kounye a depi w wè l ale de men nan pòch, konnen sa va ou pa bezwen al goute, ou pa bezwen konn anyen. E ou renma gason an èske w ka al kenbe bragèt li pou w di ban m wè èske bagay la la? Ou pa ka fè sa. So, se lè sa m wè chak swa lè nou fin pale cheri m ale, li fin rive nan pòt la l tounen yon ti bo ankò cheri m ale l pa ban m vle ale. Epi m gade m wè 2 men nan pòch. M di sa mwen genyen nan pòch menm. Bwè sa pa ka deyò. 2 men nan pòch. Sa di se mwen k manman nou, se mwen k pou anseye nou sa. Pase lè w fin marye a nèg lan, kounye a si l pa gason ou tou la. M pa ka fè anyen pou ou. Pase gen fanm ki marye a nèg, epi nèg lan pa gason. Eske nou konn sa? Anpil maryaj kraze konsa. Sa vle di depi avan w renmen yon nèg, fò w konn si nèg lan gason. Pa al goute, pa al manyen bwagèt nèg lan pou fè nèg lan kouri, men veye pou wè de men nan pòch yo. Di, m ta renmen w di, m ap veye de men nan pòch yo. So, m kwè. Se pou Bondye beni nou. Ou wè sa m di nou la, m ap di Abigaël li. Avanse, se nou pa dwe pè pale de sa. Pase manman nou pat gen kapasite pou l anseye nou, nou dwe konn sa legliz. Legliz se kote moun dwe fòme, legliz se kote moun dwe konn tout bagay. Lapè Bondye avè w. So, se pou bon, m wè yon gason kanpe la, ou djanm ou djanm, ou fè pitit ou djanm, yon gason djanm ou ye. Yon gason djanm, sa yon gason djanm. Se pou Bondye beni nou.